Elo elo elo elo bonjou medam ti mesye nou byen kontan rantre lakay ou se DLP info TV ki vini avek konsey pou nou jodia se devwa nou se tout on opòtinite pou nou kapab vin travay avek ou chak jou sou konsey jèn yo ebyen nap kite w ak intro a nap pran on ti poz nap vini.

Ok ok ok nou di nou mèsi dèske nou te tann entwo a fin pase jis nou vin fon ti rale nou vin fè yon ti pale sur relasyon jodia sitou ou menm ki marye ou menm ki poko marye jis se yon bagay ki vrèman Trè trè trè trè enpòtan. Yon moun ki nan relasyon ou byen ki gen yon menaj fòk ou chache konn moun nan byen. Dè fwa ou ka fin konn moun nan epi sa l ap fè w lan li fè w li kanmèm de mesi de vi men bay tèt nou yon ti chans pa bay manti. Ok si yon moun ap maltrete yon moun ou ka rele l ou ba l detwa dyalòg. An premye pou wè konsepsyon li, pou wè kisa vrèman l ap chèche nan yon moun, kisa li vrèman bezwen nan yon moun. Mezanmi bagay la pa dous deyò a. Jèn yo kounye a debòde, yo fè bagay yo san ezite paske laplipa jèn fi kounye a yo plis bezwen gason ki ap ba yo. Potre kap ba ou konprann. Yo plis bezwen jèn gason ki yon jan. Men ou menm ki met tèt ou yon fason. Yo map di nou sa trè byen fanatik yo. Gen moun sil pa jwenn yon gason kap bat li kap pile l tout jounen kap. fèl fè jalou sa di poul aktif sou moun nan bagay serye map di nou la wi li pap janm jamè jamè jamè santil byen nan relasyon sa menm wè pou moun nan santil byen poul aktif poul pran relasyon ou serye se poul ap fè jalou se poul li wè Lè mesye a soti li gen yon okipasyon pou l veye l, sa vle di ke pou l santi l ke li santi l gen yon jan kòmsi li p ap mache mal pou l pèdi l. Men depi l wè se sèl li fi a genyen, gason an genyen, jis. Li pa bay sa valè paske nenpòt sa l fè l panse gason ap toujou vin nan pye l pou l kapab vin tonbe anba. Mezanmi relasyon pa konsa fò nou pran swen relasyon nou, respekte tèt nou. Paske nan lavi pa gen anyen ki enterese ke lanmou. Lè w gen lanmou kap debòde, richès moun pa enterese w, bèl machin, bèl kay moun pa enterese w, men depi w santi w moun ki akonpanye w la, li avèk ou tout bon vre. Mezanmi nap viv nan yon mond se nou ki lòm nan, menm si w tande. Kòm labib ekri l nou pa ka demanti labib mi se ou ki lòm nan se ou kap kondi tèt ou si lemond lan pouri se nou k pouri l se pa lanati lan se pa pye bwa yo pye bwa yo toujou bay fwi menm lè jan yo te konn bay lontan yo pa ba li l men se nou menm lèzòm ki tèlman ap kreye yon pati panik andan lanati lan andan. Ti bout tè sa Bondye mete mete nou sou li a. Mezanmi sa fè lontan nou pa pale, sa fè lontan nou pa vin avèk kèk ti ide, kèk ti konsèy. Men fè li mache ban nou yon grenn like, nap di nou mèsi anpil ban nou yon grenn abòne sa fè lontan lontan lontan lontan nou pa vin poste sou chanèl la. Nou te pran yon ti poz. Men nou retounen an granmoun pou nou kapab bay konsèy, pou nou kapab pale. Ok yon feyton vrèman ka itil ou yon d'autre et d'autre ka itil ou men sa ka itil ou tou lè w pran li ou mete l Pou wap tande li ka pote yon satisfaksyon pou ou kanmenm. Paske e pa lè ke ou tande se ok se Jovenel ou byen se Martelly kelkonk ki pote yon konsey pou ou pou ka pran. Paske konsey lèl soti nan bouch gran nou konnen li Peace! Gen yon jan ka fè enpak nan lavi yon moun men lè w tande sa tou, si se konsyans k ap pale vre, li te mèt se yon ti bebe k pale, w ap pran konsyans, w ap mennen tèt ou yon fason, w ap di si w te konn ap mache pasi pala, Bon koze paske imajine w nan relasyon ou fè konfyans jis se ou menm k al chache yon maladi pote ba moun nan ou bay tèt ou maladi a lèfini ou vyole konfyans moun nan ou fè l abi de yon maladi Mezanmi nou menm lajenès. Ann travay plis pito pou n ba peyi nou chans paske jan n wè peyi sa prale la, sa ki sou pouvwa gen pou l kite l, wou menm gen yon ti bebe ki fèt la ki pral prezidan men nou poko ka janm idantifye l men ann fè l konprann li se moun ann fè yo souri paske moun kounya wou panse k fèt ki tou fèt prezidan manti. E dèfwa nèg la soti nan bwa, li grandandè epi se li k vin prezidan yon peyi. Men si l jwenn atansyon, l ap bay pèp la atansyon demen si te vle tou. Paske si jan peyi ap demare la, yon timoun ta fèt e tande peyi ap demare la li menm, l ap pè. L ap pè. Menm si l ta vin chèf nan peyi sa demen si te vle l ap di se pa li ki te ka vin ranje l pou jan l te ye lòt jou la, pou jan l te ye ayè. Mezanmi ann pa bay tèt nou manti, ann jere fwaye nou paske tout sa yo kòmanse nan fwaye. Ou wè timoun nan leve san papa oubyen l leve ak papa, jodi a si w wè tout sa k ap fèt ke w te prezidan gon manman ak gon papa kanmenm ki te fè moun nan. Kel te dyab kel pat dyab bon manman avèk yon papa ki te fèl. Ebyen se la nou mete fen ak ti video a nou pa rete anpil nap tounen pou yon lòt video ankò bye.